Ak ki lafòt? Se poze wi. Sa k genyen? Ou poze? M gentan di w m poze deja, ou repoze m kesyon an ankò? Ok. Monchè, ou konn sa k pase? Wi, m ap tande w. Vin la, se pou yon bagay byen detèmine. E ou wè, m gen kay sa la. Pou kay sa, m ka touye, m ka rache, m ka fè nenpòt bagay. Ou ka touye, sa e biznis pa w, sa e vi prive w, men ou ka touye, men e pa mwen menm w ap ka touye. M pa di sa non. Bon m di w yon bagay. M vin la pou tèt ou menm sèlman. Avèk yon repons m pran jodi an la.

Sa a e kay manman a papa nou ap jwe sa. Kèt mesye. Janm konprann nan la menn bagay sa ap yon lòt jèy menn. Si misye ka vin lonje dwèt li nan vizaj mwen konsa. Pandan setan li paka mete misye deyò la. E misye dim yon bagay. Lap fon sèl kontwòl menn. Bagay yon sèl kontwòl sa. Kisa liye menn kisa misye gen nan tèt li li pral fè menn. M paka gade sa konsa non. M te di m pral antre anba zèl misye, m tap m tap m tap nan tete lang. M pral chèche tout mwayen posib pou m rejwenn misye kòm m wè pòt li fèmen, sa ka rive l pa la. Men m pral rejwenn misye kòm pwoteksyon pou m fout fè san nan kay sa. M pap fout ba yon gout pou m al regle afè m. Jodi a, fò m jwenn Manno pa m lan. E avan yè m rele ti gason an, li di m e nan menm kay kote yo tounen flanbe yo deyò a, se la yo rete toujou. Ey m pap pati m pral nan zòn nan m pral nan zòn nan fòm jwenn manno kanmèm li mèt te antre anba tè e sesi kay sa kote yo te metel deyò ladan m pral la m pral la m gen yon lòt ide m gen yon lòt ide wi m a prale nan kay kote kote kote m te jwenn li avèk timoun yo bon kòman sa fè m ap vini nan tèt mwen depi avan yè poum te sonje poum te ale nan kay kote m te jwenn li an.

Nan menm kay kote m te jwenn ou yo mete w deyò avèk timoun yo. Chanje sa pale anpil menm.
Mwen renmen kay sa yo. Se nan kay sa di moun ou tounen ankò. Eske se vre? Ou konnen sista, m pa kache w. Lè moun yo wè m pa ka peye, yo oblije pran yon ti pasyans pou mwen pou m ka peye yo. Paske m pa ka fò m peye yo. Kay yo se kay yo ye. Fò m peye yo. Yo pran ti pasyans pou mwen. Volèt m poko gen kòb nan menm pou m al lwe lòt kay. E ke nenpòt ti kòb ki ta vin tonbe nan men m kounya la, m pa ka al peye kay avè l paske timoun yo nan mwen depi avan yè sista. Ou konnen m gen konsyan, m konsyan men. Okontrè kote w wè m la a, m sot lakay la tout espre, m di Stanley si l pa wè m, e lakay ou a m ale, m al wè timoun yo petèt depi lontan sa a, bon tan sa a m pa wè timoun yo. Menm mwen m anvi wè yo, m anvi wè w tou. M anvi wè w e sa k fè m ap monte lòt bò a malgre m pa gen yon bagay. M pa gen bagay nan men m vre. M poko jwenn bras.

Kèt mesye, pa mwen konn sa kap pase la. Pou jan ke map pale avek Estanley map ouvè kòm min map fè djòlè bay e m konnen m fin asire men m di m gen gang ansanm avèm epi pou m poko gen kontwòl anyen men sa kap pase konsa men sa m ta fè la bay misye yon apèl men bay misye yon apèl pou m ka konnen men.
Selman mwen menm depi pa fremen nèg la se pa l fremen. Ah patron an banm di w yon bagay nan m te gentan di w sa deja Extèm 27. Paske mwen mwen si yèm tande. Ou konprann? Yo, ah, telefòn m ap sone yo. Yo, m fèk wè ABTI. Yeah, alo kòmandè. Sa k gen la gran chèf mwen? Depoze. Bon, apa m fin pale ansanm avèk ou epi ou pa janm banm okenn apèl, sa k pase menm? Enbyen se pa konsa men. Enbyen sa w konnen k pase la. M ap tann ou lakay la kounya.
Pa gen cho non. M ap vin sou ou. Gyèt. Mesye pwoblèm nan anyen. A e pa serye sa men. Kòb mwen pa ka deyò men. Nèg ap fin pran kòb mwen lè fini li pa janm ban m okenn apèl. Sa k pase? L ap boule kòb li epi mwen m pa janm gen okenn rezilta?

Pa gen pwoblèm manje pa gen pwoblèm anyen lakay li tanzantan yap voye kòb bali manje bali lakay li ou wèl kenbem lal kase poum pran ti mil 2000 goud la nan menl bon li fin pran kòb la menm kitel pa kitel al wè ti moun yo bon sa nou pran gade nèg la moun nan e okontrè li menm ki pou ta banm yon 2000 goud li nan yon kay pou kont li m bal plis ti moun sa kap viv ansanm avèl kisal bezwen avèk manèg li ankò. La kounya la papa m pap dil anyen m dil map pase wèl li gen pap janm wèm ankò. Sak gen la patron? Sak gen la chef la? Poze yo. Nèg an fòm?
Yeah.
Yeah. E si m rele w la ou konnen pou ki bi m rele w e trè enpòtan. Men si tout fwa m fin ba w yon misyon epi depi jou sa ou pa janm rele m ou pa ba m okenn apèl men sak pase? Chè patron.

E ou dim pou m mete sou li, pa gen pwoblèm. Men konbyen m ta dwe mete sou li la? Pase m bezwen misyon an regle papa. Misyon an te, misyon an t ap fè l pou 30 mil goud, men nou ap oblije yo mete 30 mil goud sou l ankò, pou 60 mil goud. Si w pa kapab.
Apre sa, apre sa m pa dakò l pou w ap vin di m mete sou kòb m ba ou a. Se mwen m pa gen kòb an gaspiyay papa. Ou konprann? M pa gen kòb an gaspiyay. A bon, papa. E w a degaje ou pou w ban m misyon sa, pou w ban m misyon an nan 2 jou.

M paka konprann bagay sa men oh oh. Mwen radòt mesye.
Nèg yo pa pè pou nèg yo mandem 15 mil pèso pou yo lwe mont la mesye pou yon semèn e m pa konn kilè nèg la ap vin sou mwen dirè m m ka al fin lwe ram nan pou semèn nan epi lè w byen gade semèn nan pase vakabon yo pa vin sou mwen epi lè m al remèt zam nan se lè sa nèg yo vin sou mwen e m paka pa gen zam nan mwen m panse nèg la ap lwe zam nan pou yon mwa.